Ou ele viv Obama Se sèl Obama ka fè lapli e lè bèl tan Obama, Obama K ap fè lapli e lè bèl tan Viv Obama Viv Obama
Kòman nou ye elèv mwen yo? Atache senti nou, n ap kòmanse premye egzèsis ke nou mete nan kòmansman videyo an avèk Mèt Obama. Donk se yon egzèsis sou kouran altènativ. Jan ke mwen te pwomèt nou an, m te di nou ke m ap vini avèk yon lòt branch ki se kouran altènativ. Ebyen, nou kòmanse premye egzèsis nou. Rete branche pou ke nou kapab wè Tout egzèsis ou tout seri d'egzèsis ke nou pral fè sou kouran altènatif pou ke nou kapab konprann kòman pou n fè kèlkanswa egzèsis ke yo bay nan egzamen bakaloreya. Ann ale! Donk, isi, nou genyen egzèsis mwen nan kòmansman videyo an. Donk, pa bliye, N ap li egzèsis lan pou ke nou fè done egzèsis lan. Or, nan done an, nou pral repere dè senbòl sou fòm de kesyon e answit n ap repere dè senbòl akonpanye avèk kantite yo. Answit, n ap fè chema egzèsis lan si l posib E nap rezoud egzèsis lan pa la bòn fòmil. Se toujou menm bagay lan. Donk premye sa nou pral fè, nou pral li egzèsis lan pou ke nou kapab fè done egzèsis lan. Ann ale. Yo di nou, Lentansite enstantane d'un kouran altènatif a pou ekspresyon I egal a 10 sin 314 t, 1 ampère. Donk isi, ki sa yo ban mwen? Yo ban mwen entansite enstantane a. N ap tou kenbe sa nan tèt nou. Depi n tande yo pale n de entansite enstantane, senbòl lan se ti i. Men yo tou ban mwen ekriti yo lan, donk m ap ekri ekriti yo lan anndan done a. Ann ale, isi, mwen di, mwen genyen I egal a 10 sin 314 te an anpè. Mentnan, yo di m, Eksprime laperyòd. Ki senbòl m pral mete pou peryòd? Atansyon, si ou pa konn sa a, ou chire. Donk, menm si n tande le mo peryòd, se pa p. Donk, senbòl lan, se t. Fòk yon elèv ou konn sa a par coeur pou ke ou sonje l. Paske la a pa gen teknik ladan. Donk, isi, peryòd, senbòl lan se t. Donk, isi, yo mande m t. Mentnan, yo di mwen, La frekans. Ki senbòl ke m pral mete pou frekans? Sa trè senp, piske l kòmanse pa F, ebyen m di senbòl lan se F. Sa vle di sa a, ou kapab sonje l. Donk isi, mwen di yo mande m F.

Mentnan, yo di mwen, ensi ke lentansite efikas. Donk, yo mande m entansite efikas. Ki senbòl ke m pral mete pou entansite efikas? Senbòl lan se IE. Ebyen, isi, m di, IE egal a pwen dentèwogasyon. Mentnan, nou fin li egzèsis lan, nou fè done egzèsis lan, nou pral fè chema egzèsis lan. Men, yo pale nou de yon kouran altènatif. Donk, yon kouran altènatif, se yon kouran elektrik k ap varye. Se yon kouran elektrik ki pa konstan. Piske li genyen sinus Osinon, li kapab gen kosinus ladan. Donk, se yon kouran ki pa konstan. Sa vle di se yon kouran k ap moute, k ap desann, epi ki repete menm sik la pandan yon tan. Donk, sa ta vle di, isi, m gen dwa fè isi kouran m nan. Oke. M ka fè isi kouran m nan. E isi, mwen fè yon lòt flèch. E la a, mwen genyen Ebyen 0 e isi mwen genyen ebyen kouran m nan kap varye ok donk la. Mwen genyen isi Imax sa se pi gwo ebyen kouran ke ebyen nou kapab genyen se 10 Ampère, E isi m kapab mete mwens 10, paske l ap varye, l ap monte epi l ap desann, epi plis 10. Mentnan, yo mande m pou m kalkile laperyòd. Kisa m pral fè pou m kalkile laperyòd? Sa se fòmil ke m dwe konnen. Nòmalman, fòmil ke m pral itilize la yo, se de relasyon ki pral pèmèt ke ou konnen on pakèt bagay. Piske, youn ap pèmèt ke m jwenn lòt. Osinon, rezilta youn kapab pèmèt ke m tou konn rezilta on lòt. Enben, ann ale. Yo di m, Kalkilon, calcul, de t. Donk, m pa bezwen mete laperyòd. Pou m jwenn t, gade byen sa m pral fè. Mwen konnen t

Nou pa bezwen pè. Poukisa? Se paske, menm si m gen ekriti m nan ki genyen W ke m pral fè nou wè, men lòske yo mande m W, m pral eksplike nou poukisa yo mande W an. Mentnan, ekriti sa a, mwen di, Or, I, li egal a I max sinus omega t. Ann gade pou n wè. Tout valè ki devan sinus lan, M ka rele l Imax. Tout valè ki kole avèk T an, m ka rele l W. Selon ekriti sa m gen la a, m wè gen yon valè ki kole avèk T an, ki se 314. Donk sa ta vle di W egal a 314. Donk isi, m ap di T

Segond. Donk, la peryòd li eksprime an segond. Sonje sa, la peryòd li eksprime an segond. Mentnan, yon ti bagay ke m bezwen fè nou sonje. Depi ke mwen genyen peryòd mwen ki egal a zewo vigil zewo de segond, ebyen m tou genyen pilsasyon an osinon W an ki egal a 314. Sa se yon pakè Tande byen wi, si m genyen pilsasyon an tou ki egal a 314, nou mèt konnen ke m ap toujou genyen peryòd ki egal a zewo vigil zewo de segond. Mentnan, yo mande pou m kalkile lafrekans. Ebyen, m di, kalkil.

Donk m ap vin gen F ki egal a, lè m fè kalkil sa a, l ap ban m 50 Hz. Donk si m pa vle di Hz, m kapab di sik pa segond. Donk lafrekans li eksprime an Hz ousinon li eksprime an sik pa segond. Mentnan, menm ti pa kè a, an n gade pou n wè.

peryòd ki egal a 0,02 segond, e m tou genyen frekans ki egal a 50 Hz. Donk m dwe konnen yo pa kè. Mentnan, yo mande m W. Yo mande m la pilsasyon. Men mentnan, èske m pa t gen pilsasyon an? Wi. Men kisa pwoblèm nan ap chèche? Pwoblèm nan ap chèche èske m konn fòmil yo. Lòske yo mande m pou m kalkile, fòk ke m fè yon demach pou ke m jwenn rezilta a. Se vre yo te tou ban m rezilta a, men yo di m pou ke m kalkile, m pral moutre ki kalkil yo fè pou ke yo te jwenn rezilta a. Ebyen isi, m di Calcul de W, mwen di W an fonksyon de la frekans, l ap egal a 2 pi F. Donk si se peryòd ke m te itilize, m t ap mete yon lòt fòmil. Piske m itilize frekans lan, m di W egal a 2 pi F. Isi, m di W egal a 2 pa 3 vègil 14 pa 50. Donk isi m ap gen W egal a, donk sa ban m 314 radyan pa segond. Donk la mwen jwenn double W. Mentnan, yo mande m pou m kalkile entansite efikas. Ebyen isi, m di kalkil de IE. Pou m jwenn IE, pwiske mwen genyen I max, paske pa bliye m te di, ebyen, I egal a I max sin omega t, tout valè ki devan sinus lan yo rele l I max. Ebyen, pwiske m gen I max, m konn fòmil antre I efikas e I max ki di m I efikas egal a I max divize pa rasin de 2. Donk m ap vin genyen I e ap egal a I max se 10 divize pa rasin de 2. I e egal a, donk lòske m fè kalkil sa a l ap ban m 7,07 anpè. Donk meni, men kòman nou fè premye egzèsis nou nan altènatif. Donk abòne, pataje, n ap vin avèk yon lòt egzèsis pou ou ki pi bèl.